Si sa Prezidan Donald Trump di a, si sa ta rive fèt vrèman, hum, Lèzetazini Pral gen yon gwo deblozay ki pral eklate ladan l. Nan yon kanpay, Prezidan Donald Trump deklare, Si tout fwa Joe Biden ta genyen eleksyon sa a, apre 3 semèn l ap voye asasine, e Vis Prezidan mèt kòmanse prepare pou l asire Plas li a. M pral esplike w. Bonjou, bonswa lemond. Kòman nou ye? Mwen remèsye nou anpil paske mwen wè nou kontinye ap abòne avèk chanèl la. Donk e san nou menm nou pa kapab avanse. Men eske ou konnen si sa ta rive fèt jan prezidan di l la mond lan pral boulvèse. E Trump di si Joe Biden ta genyen apre 3 semèn lap voye fè asasine Joe Biden sou pouvwa. E anpil moun ap poze tèt yo kesyon, yo di Prezidan Donald Trump pafwa li li pa gen tèt, son nèg ki fou totalman e gen lòt ki di misye konn tout sa lap fè, pafwa li aji avèk gwo emosyon. Nan mwa nap pale a, Joe Biden toujou devan Prezidan Donald Trump e Donald Trump di konsa, nan jou kap vini yo la tout moun ap wè kiyès kap pote la viktwa. Men pa bliye tou, anpil moun konnen Lèzetazini se pa vòt ki, m kapab di w, ki konte. Se de gran elektè ki n kapab di w ki mete yon prezidan sou pouvwa. Se pa menm jan tankou Brezil oubyen Ayiti. Si Joe Biden gen tout kantite elektè li ta dwe genyen yo, se li menm k ap pote laviktwa. E se konsa tou, si Donald Trump Gen tout elektè yo se konsa lap pote la viktwa men anpil ameriken yo di yo apiye avèk pouvwa Donald Trump lan paske sou pouvwa misye ya anpil moun jwenn travay donk nan moman nap pale a la ba yo konplike anpil anpil e Trump di li menm li pap bay legen. Men, si tout fwa, jan prezidan an di pawòl la, e, e mo sa l di a, li sinifi anpil bagay. Nan kanpay la misye di chòt, chòt, li sinifi, m kapab di w, oubyen ou gon kay, kay la gen anpil tan, bon, kay la yo voye nan yon lè pou w kraze l, oubyen ou achte yon machin, machin nan kòmanse granmoun, machin nan pouri. Donk, nan kontèks sa a, misye di, Prezidan Joe Biden kòmanse granmoun, li pap gen kapasite poul dirije pèp ameriken an ankò. Donk anpil moun reflechi diferant akoz de mo sa ki soti nan bouch prezidan.

90 pou san e nèg sa yo pa vle wè nwa si m kapab di se de nèg ki gen mechanste de kriminèl e nèg sa yo pa janm vle wè imigran e Joe Biden li menm tout kote l pase li apiye tout imigran sa yo e Trump toujou di e se pati demokrat la ki lakoz Lèzetazini tonbe nan tchouboum nan eta sa ke l ye a bon Ou menm kap swiv nou, kap swiv chanèl sa, si w pat ko abòne, abòne kounye a, pataje e pa bliye kite yon like pou nou e san ou menm nou pa kapab avanse donk se konsa travay la ye e jou a prèske rive nou pral wè kiyès moun kap pote viktwa sila. Men, Trump li menm, depi lè li te fin pran maladi kowonaviris la e malgre èdmi ki kanpe anfas la, li di l ap priye Bondye pou wè pou Prezidan Donald Trump rekupere rapid e se konsa tout bagay te fèt. Nou, nan moman n ap pale a la, nan Texas, Miami, Florida, anpil eta, Joe Biden se li menm k ap avanse. avèk pren li, men Trump li menm li di li pa pè paske li te fè fas avèk Hillary Clinton deja e se li menm ki te bat fi sa e lap retounen bat pati demokrat la ankò. Donk se tèt chaje. Ou menm? ki gen plizyè peyi, donk nou konnen lè eleksyon sa se toujou konsa, m kapab di w son eleksyon ki bay mond lan yon leson e pati demokrat la ap veye an wo, yo ap veye an ba pou tout fwa yon moun ta vle voye yon mesaj atravè de rezo sosyo, atravè de watsap pou yo gen kontwòl eleksyon sa ankò. E plizyè eta akoz de vòt korespondans yo, E gen kote se apwè 4 jou, 5 jou e yo ap kapab konte vòt sa yo paske nou konnen akoz maladi a e moun yo pap kapab soti an foul. E Joe Biden di pou yo etire misye sou pouvwa se tout pèp ameriken pou mete ansanm pou yo vote pou yo dechouke Donald Trump sou pouvwa. Nap rankontre ankò nan yon lòt videyo si papa Bondye kontan. Tchaw tchaw.